Nan videyo sa nou bal konnen tout boul jou pou jou dat pou dat yo sa vle di nou bal prezante w tout boul ki te soti nan 4 dènyè zane yo sou Jòjya, Florida ansanm avèk New York selon archiv yo. Men nou bal tou pwofite di w tou ki boul ki bal plis pwobab pou soti selon frekans ak sekans boul sa yo. Poun al konnen boul ki toujou gen tandans renmen tonbe selon jou pou jou dat pou dat sa yo pou jodi a. Eske selon analiz yo moun ki te sòti nan 4 dènyè ane ki te sot pase yo pral toujou gen menm tandans pou yo respekte e pou yo tonbe nan menm peryòd sa yo? Rete nan fen videyo sa pou n al dekouvri ansanm tout boul jou pou jou dat pou dat ki te sòti yo e ki boul ki pral plis posib pou tonbe jodi a selon jou pou jou dat pou dat sa yo. Jis avan ke n kontinye, n ap raple w ke gen yon bòn nouvèl pou tout kominote Cholotou a. Dezòmè, si ou bezwen gen aksè pou konnen boul ak maryaj ki trè pwisan ke nou bay anndan vip Choloto a, gen 2 fason ou kapab rantre. Premye fason, ou kapab pran abonnman YouTube Membership vip ou an anndan YouTube, konsa w ap kapab gen aksè pou gade video pwobabilite nou lage chak jou pou jwenn boul ak maryaj yo anndan vip Membership. YouTube la. Dezyèm fason an, pa bliye kounye a nou pa itilize WhatsApp pou fè vip, nou gen pwòp platfòm nou kounye a, moute sou www.choloto.com, se la ke wap ranpli yon fòmilè pou fè yon demand de patisipasyon pou antre nan vip a. Konsa wap kapab fè pati de fanmi ki gentan kwaze pye yo deja anndan vip sa. E pa bliye tou, se la ke wap kapab jwenn Kwad Lachans Choloto an. Gratis ti cheri pou kominote an. Nou kite tout link sa yo nan premye kòmantè la. Men jis avan ke nou kontinye, pa bliye bay video sa yon like pou apresye travay lan, abonnez-vous à la chaîne et assurez-vous d'activer la petite cloche de notification surtout, kòmsa. Pou ne pa rate okenn video. Pa bliye si w ta bezwen konnen ki tout sen kap fete pou mwa sa, tout boul ak maryaj ke yo pote, video boul lalin yo ak analiz pwobabilite boul cho ke nou lage chak jou sou chanèl la, nou kite tout link video sa yo nan premye kòmantè la. San pa pèdi tan, ann antre dirèkteman nan video nou genyen pou jodi a.

34, Tout boul sa yo te sòti 3 fwa, se sa ke nou wè an tèm de kesyon danaliz nan boul ki te plis tonbe nan 4 dènyè zane yo, yon jou tankou jodi an, 22 jiyè. Pou kesyon de boul pè, boul pè ki te plis tonbe se 99, 2 fwa, Lafamiy, epi 88 ki te tonbe 2 fwa,

Yo te ba nou 490, 03 83, epi dan la swari nan Nouyòk, yo te vin ba nou 227, 12 88. Pa neglije peze ti bouton like lan la famiy, toujou di nou nan espas kòmantè lan tou, kisa ke ou wè nan analiz yo tou. Men devwa nou zanmi pam, se fasilite ou tach lan nan jou pou jou, dat pou dat, pou n kapab pote nan 4 dènyè ane ki te sot pase yo, boul ki te plis tonbe. Bay video yon like, pataje l ak yon fanmi, yon zanmi nan gwoup pou nou tout kote. Le 23 jiyè 2024, la famiy nan Georgia midi, nèg yo pouse nou yon kout 617 24 20. Pa neglije peze ti bouton s'abonner a zanmi pam pou kapab kontinye jwenn jan de video sa pou fè nou santi ke ou renmen video sa pou nou kontinye lage yo. Nan Georgia swa, yo ba nou 6 92 99 45, nan Florida midi,

53 09 Mèsi avèk chak grenn fanmi la ki geta kòmante, ki like, ki pataje. Pa bliye zanmi pa m toujou gade piye jou pou jou, dat pou dat yo. Epi le 23 jiyè 2025 ane pase, e la fami yon jou tankou jodi a nan boul jou pou jou dat pou dat, nan Jòjya midi yo ba nou 168 72 45 se sa ke yo te ba nou an 2025 le 23 jiyè. Epi nan Jòjya swa yo ba nou 916.

2 0 48 e nan 23 jiyè 2025 la fami Annie pase nan New York 2 0 te fè dezyèm lo donk la san pa pèdi twòp tan nou bal baw analiz ke nou jwenn yon 23 jiyè 2025 e pou ane sa la fami e nan jou pou jou dat pou dat la fami peze ti bouton like lan abone pataje an konklizyon e boul ki te plis tonbe nan 4 dènyè zane ki te sot pase yo soti le 23 jiyè 2022.

12, 36, 49 epi 85. Boul sa yo menm yo te tonbe 3 fwa. Pa bliye zanmi pam jere boul yo ak reverb tou. Epi peze ti bouton sa abone a zanmi pam. Like videyo an. Epi aktive ti kloch lan pou kapab kontinye jwenn tout videyo sa yo. Boul pè ki te plis tonbe se te 88 avèk 99. Men boul pè sa yo te tonbe 2 fwa nan 4 dènyè zane ki te sot pase yo. 88 avèk 99. Epi apar de sa. Youn nan maryaj ki majè pou n al siveye pou ane sa, 23 jiyè 2026, se bral 48 pa 46. Nou remake ke avanyè nou rate yon maryaj nan jou pou jou, dat pou dat pou yon grenn pwen. Siveye 48 pa 46, se maryaj sa ki majè pou ane sa an 2026 selon tout analiz yo nan jou pou jou, dat pou dat pou n al siveye la famiy.

Nan Nouyòk midi, yo te ba nou 587, 50, 21, epi nan Nouyòk swa, yo te ba nou 941, 04, 05, se konsa sa te ye 24 jiyè 2022 nan jou pou jou, dat pou dat. Pa bliye zanmi pam, peze ti bouton like lan, nou toujou di sa pou apresye travay lan, nou remake ke fanmi yo vreman apresye travay lan, men kontinye fè sa, peze ti bouton sa abone an, youn di lòt.

09. Epi nan New York midi, yo te ba nou 138 73 08. Epi dan la sware, yo te ba nou 230 49 37. Se konsa sa te ye dan la sware nan New York. Pa bliye zanmi pam ki ton komantè di nou eske nan fon bon travay, eske ou renmen jan de video sa yo, eske ou remake ke boul jou pou jou dat pou dat yo respekte, eske selon analiz ou, ou remake ke ou arive frape a jan de video sa yo tou.

la famille. Donk la nou bral gade kòman nan 4 dènyè ane ki te sot pase yo, ki boul, ki maryaj ou di mwens ki boul pè pou kapab plis al siveye ane sa zanmi pam nan 4 dènyè ane ki te pase yo, ki boul ki te plis tonbe. An konklizyon, boul ki te plis tonbe, pa bliye zanmi pam peze ti bouton like lan sabone, boul ki te plis tonbe nan 4 dènyè ane ki te sot pase yo sòti le 24 jiyè 2022,

3 fwa tou la fami. Boul pè ki te plis tonbe tou, yon lòt fwa ankò 99 avèk 88 pa sispann fè pale de yo e boul sa yo ki te tonbe plis nan 2 boul pè yo tou e nan 4 dènyè zane yo. Peze ti bouton like lan sabone zanmi pam epi youn nan maryaj ki majè pou nan siveye plis pou ane 2026 sa e selon tout analiz yo se bral 24 pa 88 jodi ki se 24 jiyè a. 24 88 24 pa 88 42 pa 88 viril pou nou jodi ki se 24 juyè 2026 lan nan maryaj majè pou nan surveye zanmi pam pa bliye ke video sa ou vreman pran an paket tan guys yo vreman pran an paket tan kontinye fè yo rive jiskaske n pa kapab anko pataje yo guys ak yon fanmi yon zanmi paske travay lan vreman pa fasil nou kwen nan ou zanmi pam avek ou menm ki like ki abone ki pataje mèsi avek ou menm ki te rive nan fen video sa. Pa bliye zanmi pam ou kapab toujou pran abonman vip an e nan pati youtube lan prann yon fason poun kapab apresye e sa ka fèt lan tou epi nap jwenn pati vip an epi link yo nan premye kòmantè lan sa abone avèk chèn whatsapp show loto an tou guys an nou fèl ansanm an nou avanse ansanm se sur et certain nou pap pèdi sa. Yon remèsiman trè spesyal a chak grenn nan nou ki te rive nan fen videyo a. Pa neglije pataje videyo sa pou nou ak yon fanmi, yon zanmi nan kontak ou. Bay videyo sa yon like pou apresye travay lan. Pa bliye rete konekte ansanm avèk nou. Ou kapab konn tout video nap lage yo. Bye bye tout moun nou renmen w anpil randevou pou yon lot video.
Chouloutou 509.